Video coming soon. Baka moun mi map netwaye lalo men. Map netwaye lalo. Sa yon problem nan la. Yo fon ale mwa octobre la wi menm. Ou tandem? Hello hello hello sa kap fèt fanatik mwen yo fanatik mwen yo fanatik map viv tout tan map viv tout tan nou sou chanèl Fancy Beauty an la jodia la jan nou wèl nan la map koupe yon ti lalo m ta achte yon ti lalo fre Ti la on lalo frèm. E pa ti lalo non mache an pil lalo frèm ka koupe met nan frijidè lave koupe met nan frijidè jan nou wèl ye la a m ta achtel kounya map fon ti video m di nou m paka pa fon ti video pou fanatik yo m paka pa fon video pou fanatik yo pou yo wè kote ke chèf la ap aprann koupe lalo men li m moutre nou l la a se sa la m chita la a kote m bal byen koupe l la nòmal m itilize chak sa map map fin koupe m mete yo nan chasè apre sa Pou mal lave yo, pou mete yo nan frijidè, pafwa gen moun ki bouri yo, mwen sa mwen te konn fè sa tou, m bouri m mete l nan frijidè, apre sa m bouri l, byen bouri, apre sa m mete l nan frijidè paske dlo l ap kwit pou l pa pran pakèt tan. Pafwa tou gen dwa ou fin koupe l ou lave l, lè w fin lave l, ou mete l nan yon sachè, nan yon plastik bag, ou pa menm bezwen Bouyil tou. Tout nèt bon. Men lalo, sak fèm vin avèk lalo sa la pou nou la? Lalo vèt sa la. Se pa tout moun ki konn kwit lalo vèt. Men gen moun ki plis prefere ke lalo vèt pou yo manje. Bon, jodi an la m vin avèl la. M te pase al achetel. Kounye a m pral koupe. Nou pral wè kote chèf la va prann koupe lalo. E map di nou mèsi a tout moun ki pral gade ti video sa a, ki pral pran tan chita nan living room li, kèlkeswa kote li ka ap chita, li nan yon match, li nan yon anbyans, lap gade li. Map montre nou kòman yo koupe lalo. Lalo a, lè wap koupe lalo a, fò make sure poul byen fen, paske pou lèl nan chodyè a se pa yon bagay. Ke ou bal blende menm jan avek mwen gen moun ki blende militon m pa janm blende militon mwen menm m pap fè sa lap vin tou nap vin twò farin lè wap koupe la la ou make sure byen koupe la la byen fen pou lè wap kwit li poul pa lè w metel nan plat la pou pa gade pou wè gwo fèy la la a pase la la ou pap fann ou mèt te bat bat li yo pa bat la la tou lè wap bwasel li pap li pap fann li pap tankou. koupe pou kòl se ou ki pou koupel ou pa vle mete lalwa nan yon bòl lè moun nan prann li met sou diri an lè gade ou wè fèy lalwa men lajèl nan m pral montre nou m te gentan kòmanse koupe yon ti piti la m te gentan koupe anpe yo byen fen m pat fè videyo a men kounya la m pral montre nou bèl lalo vèt byen fre bèl lalo vèt m gon fanatik la si m te fanatik mwen sa la. M rezève yon bèg la lè w pou w di m ki kote w ye m pa konnen si w nan United States la ki kote w ye m ta byen fè w kado yon bèg la lè w bèk chak fwa ke m fè videyo m kwè menm 2 fanatik chak fwa ke m fè videyo yo toujou prè pou yo kòmante like e m kwè yo pataje tou e yo toujou renmen ke sa m ap fè a abòne pa yo a toujou ret la yo pa jis gade l pou yo retire li toujou gade tout videyo m yo. Fanatik yo nou konnen nou deja. Mwen genyen yon bèg lalo pou 2 fanatik. Mwen pral chwazi 2 fanatik sa yo. Men gen yon sa li gentan konnen. Se li menm ki toujou an tèt pou l di chèf la chèf m ap viv mwen a ou pa fè ou pa fè lalo a ou pa fè lalo a. Ou pa fè ou pa fè manje ou pa fè manje nap ret tann video bon mwen rezève yon bèg lalo pou ou byen fre fèm konnen ki kote ou ye oubyen m pa konnen si fèm konnen kote ou ye m gendwa metel sèch aprè sa m ship li voye ba ou lakay ou fèm konnen m gen 2 bèg lalo pou 2 fanatik mwen al chwazi yo nan youtube mwen an nan nan nan comment yo aprè sa m pral di nou kiyès yo ye pou m ka voye yon bèg lalo pou Ishak. E pa, e lè m di bèg lalo, pa ti bèg lalo pou kwit menm, bon bèg lalo, bon bon bèg lalo, m ap voye de bèl bèg lalo pou ou menm. Ki kote w ye, m pa konnen si w tou pre m, fè m konnen, jis m pa konnen nan tèks m a mande w ki kote w ye, kèlkeswa kote w ye a m ap chiple voye ba ou, sof ke Ayiti m p ap voye l, m p ap voye l Ayiti, m p ap voye l Kanada. Se Florida m ka voye l Florida, m ka voye l New Jersey, Boston, Connecticut, ki kote ankò? Pennsylvania, New York, California. Depi w nan United States la, ok, m pa gen pwoblèm, m ap voye l pou ou. Men apre sa, Canada, there's no way. M pa ka voye Canada, m pa ka voye l Haiti. Lèm di m paka voyel Ayiti an, e mwen pa al fè eksè a, m pa al fè eksè a, lap koutem twòp kòb tou, lap koutem twòp kòb tou pou m voyel Ayiti an. Enben ok, m byen kontan dèske lap pran tan pou m gadel. Bon, m pale twòp. E mèsi, kontinye abòne, pataje and like. Lè ou Ayiti, ou just pran lalwa konsa, ou fèl, ou byen bay li, ou bay li konsa. Ou bay li konsa. Wap retounen pase kouto ankò, ou bay li konsa. Fò kouto, fò kouto byen fen, pa kouto ki pa fi, ki pa file, menm di fen. Fò kouto byen file. Pafwa gen moun ki fèl konsa tou, pafwa gen moun pandan nan salye a, yo just fè konsa. Sa pi izi. El pi rapid tou. Pi rapid. E sou ba lwa koupe tou. Tout zon ou bal vèt. Ou fin byen koupe, byen fè kon sa. Ou make sure ou lave l. Ou lave l, byen lave. Paske la lwa sal. Ou lave l. Wap netwaye la tout wap netwaye fò soukel nan wè kote m tap netwaye la m gen video kote m tap netwaye la m fè tout melanj lan pou nou pou nou kapab wè tab mwen gentan byen klin menm kel tonbe sou li m ka pran ramasel m klin wè jan m fè wè jan m gentan rapid ap koupe lalo make sure w koupe lalo byen fen pou 2 fanatik m gen lalo la. Map ba yo l. Si w vle m pap ka voye l vèt ba ou. M pa vle pou m ba ou l vèt tou fre. Fò l ka pa, fò w ta ka, fò w ta rete depi w rete tou pre a la, ou rete New Jersey, ou rete Pennsylvania, Philadelphia, map gentan pote l ba ou. Sa se inèdtan, dezèdtan m pa gen pwoblèm si w fanatik. M pa gen pwoblèm m ka boule yon 40 dola gas pou ou pou m pote l ba ou. Ou byen mete sèch, m fin lave l, mete l sèch apre sa, m chik li voye ba ou. Bagay lan gentan fèt rapid. Rapid, rapid, rapid. Ou wè jan li ye la, li stil twò gwo. Ou wè jan li ye la, li twò gwo toujou. Fò w lalo byen fen. Paske lè sè m, gran sè m konn ap montre m koupe lalo, lè l fin netwaye lalo a, Pafwa l konn pa menm netwaye l menm. L ap netwaye vyann, l ap mete pwa nan dife, l ap netwaye kay mwen menm menm nan. M di ban m lalo a pou m koupe pou li. Si l pa wè m, li p ap bay moun koupe lalo a paske l konnen m. M konn koupe lalo byen fen. Se mwen menm li bay toujou koupe lalo a. Li toujou di m sa davans ke l pral achte lalo. L ap netwaye l. Apre sa, pou m koupe l pou li. Konnen m son moun, m renmen koupe lalo byen fen.

Pandan wap lavel lan e te gitan gen ti sab konnen ou al oblije pran nan tout sab la li pap bon pou ou pou lwa manjel ok jan nou wè li la men la lwa men la lwa wak byen kwit konnen wap pran mwen masel metel nan beg lan la fanatik map vwel bay like konsa wap fel Map voye ba li byen fen konsa. Pati map voye bay la, m pap lave l. Map koupe l, apresa map di w lè w rive lakay ou, lè w resevwa l, map lave l mete sèch pou ou. Lè w jwenn li, ou lave l. Tande sa m di w wi. Map koupe l pou ou. Map mete l sèch. Apresa, lè w jwenn li, lè wap kwit li, lave l. Si m lave l, lap vin twò mou. Mwen menm pote l ba ou tou pi koupe l fò w lave l. Men, poum. Mèsi dèske ou te pran tan ou gade videyo sa avè m. Bye!